Santi gen zen toujou wi gen zen gen zen gen zen. Avan pou m kòmanse map di yon gran salutasyon ansanm avèk tout abòne mwen yo e ou menm cheri doudou mon amour ki gen pou klike sou ti bouton abòne a kounya mèsi san nou menm travay la patap posib ebyen cheri m yo jodia m tounen back ansanm avèk yon news pou nou èske ou te konnen Blondedine ansanm avèk mesye Yves divòse non Ebyen cherim yo nou vini ansanm avèk tout prèv pou ou kote ke se Blondedy menm ki fè pòs li, li anonse ke li menm ansanm avèk maril pa ansanm ankò, e divòs yo an atant sa vle di se 2 moun ki nan kot sa vle di yo lajistis pou moun ki pa lòtbò yo, yo nan lajistis yap mennen pou divòs sa vle di ke 2 moun sa yo pa ansanm ankò sensèman e depi divòs la kòmanse se divòs lap ye paske nou tout nèt gentan konnen deja

Lale cheri m yo, si nou vle fin li l, nou menm n ap pose li paske m te bay li pou yon bon ti tan, li gen tan ale paske lòt bagay yo fin vin parèt paske m pa t panse l t ap pran tout tan sa. Ok cheri m yo, nan sa Blondedy ekri a la, ou menm ki pose li w ap fin li l, ou kapab wè ke menm ke li pale franse, menm ke nou pa pale franse, franse pa lang matènèl nou, men nou kapab konprann kèk ladan yo. Blondedy li menm ki mande. Pou fanatik li yo gade yo nan lapriyè paske li renmen mari l, l ap gade tout souvni yo genyen ansanm, l ap gade tout souvni yo genyen ansanm, epi yo gen 2 bout timoun ansanm, yo separe se vre men l toujou respekte mari l, e li renmen mari l, e l ap toujou renmen mari l, jan nou konnen tout koup ka separe. Ebyen cheri m yo, Blondedy Ferdinand ansanm avèk Mesye Yves Jean Louis. Pa ansanm ankò. Koup sa a separe. Ou menm ki se fanatik Blondedy Ferdinand, m konnen nou n Blondedy Nedòs yo, se sou de moun fòt. Sispann ansanm avèk bagay nan sosyete ayisyèn nan, depi moun nan te gentan marye, l gen 2 timoun, yo pa ka kite. Men non! Sa a se pa vre. Epi tou, pa gen yon bagay ki ka di se yo yo rayi, se youn ki twonpe lòt. Non! Bagay ki pa mache nan relasyon, nou gen dwa wè yon koup bèl ansanm, Li paka mache. Pou moun ki pral pale tenten yo please pa vin pale tenten anba post la, ou menm ki se yon gwo fanatik Blondedy Ferdinand ki ap tande video sa pa ezite bay opinyon paw. Ebyen cherim yo mwen menm sa ke mwen ka di nan bagay sa ki fè ke arive separasyon Blondedy ansanm avèk mesye Yves Jean Louis se pa pou di ke se 2 moun youn twonpe lòt, Blondedy se yon fanm laj tout moun konnen, yon fanm ouvèt tout moun konnen. Wi se pa tronpel tronpe Yves se pa poul se tenten lap fè ki fè Yves kitel ebyen mwen menm yo pa bay vrè rezon mwen menm mwen kapab bay opinyon pam ok moun yo marye ansanm li pran blondedy lontan l pran blondedy ansanm avèk Veronica li pran Veronica tankou se pitit li. Jiska prezan se li menm Veronica rele papa ebyen Veronica depi lèl te ti katkat kounya Veronica gwo fanm ebyen kounya li fè Veron ansanm avèk Blondedy Ferdinand yo gen yon bèl fanmi men sa pa vle di ke pou yo paka separe paske yo chak gen vi pa yo Yo tout nèt renmen vi pa yo. Sispann avèk esklavaj sa nou gen nan tèt nou, depi moun nan te gen tan ansanm avèk moun nan, nenpòt sa l fè l se byen. Se pa janm sa vrèman vre. Depi w pa santi w alèz nan relasyon an, se lage pye w. Ebyen cheri m yo, Blondedy ansanm avèk Iv. Iv te toujou konnen ke Blondedy se te yon sipèsta ke li te ye. Depi lè l te fèk ansanm avè l, nou te konnen Blondedy te nan I love you Ann nan plizyè lòt. fim ankò, li te konnen Blondedy se te yon aktris ke li te ye, ki te konn ap bo fè tout bagay, li pat janm te konn gen pwoblèm ansanm avèk sa. Se pa kounye a pou li ta genyen pwoblèm ansanm avèk sa. Kisa ki vin kon, se dyòl pèp ayisyen, dyòl pèp ayisyen madyòk, depi yo lage dyòl yo sou yon bagay li pa ka rete. Ok, Blondedy te konn toujou gen diskisyon nan mari li, li konn toujou ap di yo kite, yo kite men lè yo rebyen ankò yo vin parèt yo di ke se pa vre men konn toujou gen kont. Kont toujou gen kont antre yo, tout koup gen kont ladan ok, depi lè moun yo pat sou anyen yo te ansanm kounya yo vin ap mennen, yo te ka toujou rete ansanm men malerezman pèp ayisyen an dyòl yo pa bon e nou plis gade Cardi B ansanm avèk Offset jan yo rele l la moun sa yo 2 moun sa yo kite yo separe men yo toujou yo toujou retounen back yo pa kè de sa moun ap di men imedyatman Blonde di ansanm avèk Yves separe pa gen tounen yon kont sak fè sa yo vin pè yo krent akoz de dyòl pèp la yo pap ka tounen ankò gen moun ki di konsa ke Carol li menm li koupab se pa vre Carol pa koupab paske Carol manman Blondedy li ye tout moun pa konnen nou pa konnen kisa kap pase anndan fwaye a menm Carol tou gen de bagay kap pase Blondedy ki dwe pa vle mete manman nan okouran pou manman pa rayi mari l Car li renmen mari l e lap toujou renmen mari l jan l te di l la Wi divòs la an atant yo pral divòse sa vle di yo sou pwosesis pou yo divòse divòs la ap fèt Sa vle di 2 moun sa yo pa ansanm ankò m swete Blondedy jwenn yon bon moun ki pou rete ansanm avèk li. Epi jan wè Blondedy te swete pou pou Yves la, li swetel tout bonè nan mond lan paske li paka rayil, yo gen 2 timoun ansanm li paka rayil poutèt sa son bèl fami. Ebyen cherim yo jan nou konnenn deja pou moun kap di Carole koupab yo, Carole pa koupab paske se manman Blondedy li ye, li gen yon bèl pitit fi, pa bliye Blondedy di manman pat janm aksepte poul te ansanm avèk Iv, Ebyen kounye a se pa sa. Depi lè li te gentan fin alèz ansanm avèk Iv, li sipoze alèz avè l nèt. Ebyen kounye a ou pa janm konnen kisa k ap pase nan relasyon an. Manman an konnen plis ke sa nou menm ti pèp la nou konnen. E pa dat moun sa yo pa ansanm, gade se kounye a Blondedy deside ekri pou l di sa, se kou l ekri a se lè sa ou konfime. Nenpòt moun te gen dwa ap di ou pa t janm te ka kwè men kou l ekri a ou konfime paske se atik. Jis la ki di l. Hein? Eske ou menm ou konnen kisa kap pase anndan kay li? Eske paske ou wè 2 koup sa yo bèl ansanm Yves te pran l avèk yon pitit, li rade l li bal rezidans se sèl What? Se pa janm sa l ye vrèman vre ok retire mantalite esklavaj sa nan tèt nou. Moun nan lib pou l fè sa l vle. Li pa santi l alèz pa gen fanm ni gason k ap avèk yon fanm pou yo santi yo alèz pou yo separe. Depi w wè separasyon an fèt se ke moun sa yo pa alèz nan relasyon. Sispann, sispann mezanmi. Sispann di konsa koup sa twò bèl ansanm ou gentan gen twòp tan se bouzen se sesi. Non! Whatever sa ki te pase a se alèz yo pa santi yo alèz ki fè yo arive separe yon koup ki baze depi lontan konsa ki. solid konsa pa tap janm arive kraze pou yon ti kras bagay. Sa vle di dèyè tèks sa, dèyè pòs sa atis Blondedy Ferdinand fè a, genyen plizyè bagay anndan l ok cheri m yo, ke li pa a vre, li vin mete l onètete devan nou, nou menm si nou vle na konprann. Nou konnen Blondedy se yon bèl fanm li ye, wi lap jwenn li gen lajan lap jwenn plizyè lòt nèg pran l, men m ta swete Blondedy Pran son pou chwazi ok byen ke gen dwa se pa mesye Yves ki fè yon mal mesye Yves li menm li lage Blondedy tankou jan w wè sè Yves la tap di a li lage Blondedy sa vle di li vin pa li pa mare pye l li lage pye l chak lè m gen enpresyon li itilize chak lè Blonde pa la li menm pou l al fè chacha se sak fè li pa janm pati ansanm avèk Blondedy pa gon kote Blondedy prale pou w wè Yves men li menm si l renmen sa lap fè a ou menm ou gen dwa pa aksepte nou pap ka ansanm Paske li renmen sa lap fè a. Ou jwenn li ladan. Si w pa ka sipòte l. Nou pap ka ansanm. Paske yon bèl fanm byen anfòm konsa. Li pap vin avèk yon nèg pou nèg la pa manyen l. Li te gendwa ap gen santiman pou yon nèg ki touche l wi. Men lap di m m mari m la m pap nan bagay konsa. Men imedyatman w pa la cheri nèg la manyen l. Li sou sa. Lap pran nèg li. Paske li wèw pat renmenl vrèman vre, ou pa gon lanmou pouli, si w te gon lanmou pouli ou tap avèl. Ou menm ki se fanatik Blondedy Ferdinand, map diw sa, kòmante anba a la an gran je n la se pou nou di kisa w panse de koup sa ki kraze jounen jodi a, pliz ou menm ki pa fanatik li, pa vin pale tenten paske nou pa konnen kisa kap pase. Mwen menm se sa atis la bay la, se sou li ke mwen pale. Ebyen cheri m yo, Se jan nou wè la, koup sa se te yon bèl koup ki te ansanm, nou ka wè yo te konn fè vakans ansanm, tout lè Blondedy te al nan vakans ansanm avèk Yves la, pat janm te gen yon bon amou vre, menm nan foto nou te kapab wè sa, lanmou an te gentan vole, Blondedy jèn li pa ka viv ansanm avèk yon moun ki pa gen lanmou pou li ankò, depi wap ansanm avèk nèg la, nèg la pa renmenw, mache pòs ou, sispann di wap gade toujou, Sispann gade moun nan te konn ap fè w 10 ans bagay ki pa bon, on sèl jou l ba w on bon ti reyaksyon pou ap di konsa ke li chanje. Se pa janm sa, ni gason ni fanm, lanmou an ka kraze, pa gen lanmou ki solid pou lavi vrèman vre. Manti, tout sa w wè k ap pran pòz yo parèt bon, orijinal sou rezo sosyo yo, tout se manti, tout se fake. Konn gen pwoblèm nan relasyon an. Nan pwoblèm ki gen nan relasyon an, ou menm ou ka vin deteste moun sa, ou pa santi w te ka ansanm avèk moun sa ankò. Ou gen dwa gen yon bagay ki kenbe w ret ansanm avèk moun nan, men ou pa sanse ou te ka ret ansanm avè l. Blonde di li menm, imedyatman li gen 2 pitit avè l, yo toujou ret an fanmi, li di w sa, fanmi Jean Louis a stil la paske yo gen 2 pitit ansanm, li pa gen pwoblèm ansanm avèk mari l, si whatever sa mari l gen l ap sipòte mari l, nenpòt sa l gen mari l ap sipòte l tou. Men, yo pa ka ansanm, yo chak fè wout yo. M swete nou respekte desizyon moun yo. Ok cheri m yo se la n ap mete fen anba videyo a, bye! Mwah! Love you guys.